Ok, donk, nou konnen ki sa ki yon metaverse, e se yon sòt de NFT, e ki pèmèt nou e gen yon, e swa yon, an si nou nan yon game pa egzanp, gen yon, yon, yon byen nan, nan game nan. Ok ki ki inik ok li gen dwa materyèl pa egzanp li gen dwa yon nenpòt nenpòt nenpòt nenpòt li gen dwa yon materyèl de konba depandaman de gèm ou ye a men ki inik ki vin yon konstitye yon sòt de NFT ke yo kreye nan gèm nan donk e an di ke yo si se ou ki genyenl se ou sèlman kap genyenl a mwen ke ou deside vann li. ok ki petèt gen yon supply tou e le fèt ke li sou blockchain ki kapab kreye yon kantite ki limite ki ka pèmèt alò ki ka kreye yon rarete ki ka pèmèt NFT sa apresye an valè de menm yon metaverse se yon sòt de se yon kategori de NFT ok E pa egzanp sa, n ap gen, n ap gen posiblite pou n achte dè teren virtuel, ok, kote teren sa yo se yon NFT. E premye, premyèman, yo, yo inik, ok, kantite an li, kantite an limite. Ok, donk, e se, se diferan karakteristik ke nou kapab di yon, yon NFT, yon NFT genyen. Pa egzanp, sa ki ekstraòdinè nan pwojè sa, se ke m twouve ke se yon pwojè malgre ke mwen te okouran de li 1 an de sela, men m pa t janm pran le tan pou mwen etidye pwojè an. Alò, se resamman la mwen kòmanse gade li epi m twouve ke li ekstrèmman enteresan. Yon pwojè ke ou kapab fè anpil kòb ladan Alòske, pwojè a poko sou mache a. Alò, token, li poko gen yon token e ki liste sou mache a nan diferan exchange, swa yon sex oubyen yon dex. Ok, swa yon exchange santralize oubyen yon exchange ki desantralize. Pa egzanp, premye bagay pou konnen, alò mwen sou yon akawont ki pa reyèlman itilize, m jis kreye li pou mwen ka ba nou yon ide de pwojè a. Sa ke pou nou konnen premye bagay lan, se ke dèke nou enskri oubyen nou adere avèk pwojè sa, yo rele nou yon vizitè. Ok. Yon vizitè dè ke ou jwenn Upland ou yon vizitè. E karakteristik vizitè la se ke ou gen yon sòt de viza e chak semèn ou oblije ap renouvle. wap renouvle viza ok pa egzanp si mwen montre nou la nap wè ke viza m nan lap ekspire nan 5 jou 14 èr 19 min sa vle di nan 5 jou fòm renouvle viza anvan li k vin la m fè renew ok dezyèm bagay lan se ke ou ka deside vin yon yon Uplandr. Pou vin yon Uplandr, alò dè ke ou yon vizitè yo fè w kado 4500 UPX token nan. Alò ki pa reyèlman gen yon pri e map pale de sa pi devan ki pa reyèlman gen yon pri sou alò ki poko gen yon pri ki poko nan knsex oubyen dex sou mache a. Men le fèt ke

nan entwodiksyon an ok alò dèke ou son vizitè ou fò kado 4550 UPX kote ke ou kapab ou kapab achte yon teren avèl yon teren vityèl yon NFT yon land ok nan metaverse upland lan ok dèke ou pase upland se lè ke ou gen

E pou mwen menm e pi devan map mande m si wap ka achte e yon teren avèk e UPX yo ba yo bi ou di mwen si ap ogmante l du fèt ke flow price e whatever e e teren e sitou e e Upland li sèlman Etazini pou le moman e li li lè m di Etazini an li pa nan tout eta yo li nan kelke eta ozetazini sa vle di gen yon kantite ki vreman limite anpil moun komanse antre nan pwojè a anpil teren e ap miltipli pa 5 pa 10 aktyelman ok donk sa vle di a 4550 m ap etone petèt nan yon mwa 2 mwa anko w ap ka achte yon teren avèl. Ok donk e dè ke wap lender wap kapab janm di an wap gen wap ka posede yon teren sa vle di wap ka achte l wap ka patisipe nan market place lan sa vle di wap ka achte wap ka vann ok donk e alò pwojè a li fèt sou blockchain Heures ok Donk pou ou lè w pou ou se lè ke net worth ou vo omwen 100 mil UPX sa vle di ou gen omwen 100 mil UPX sou sou wallet ou li kapab an teren li pa oblije kòmsi ou gen 100 mil token kòmsi net worth ou sa vle di teren kantite teren ou posede li gen dwa ekivo avèk 100 mil. Ok Donk direktò se lè pa egzanp ou gen 1 milyon, egzekitiv se lè ou gen 10 milyon ok Donk chèf egzekitif se lè ke ou gen 100 milyon Donk se diferan estati ke ou kapab genyen nan metaverse sa. Donk lòt bagay ke m kapab di nou e konsènan acha, donk pou achte token nan, w ap just ale nan nan nan get UPX, ok, w ap klike sou nenpòt nan sa yo. Pa egzanp, m ap konseye yon moun ou kòmanse avèk e pa egzanp 70 dola o mwen pa egzanp w achte 50 dola, w achte 50 dola an UPX. An 2 tan. Alò, w ap achte token nan an 2 tan. 50 dola premye fwa pou gen 50 mil. E 20 dola dezyèm nan pou gen 20 mil. Avantaj ke w ap genyen, si w itilize referral link mwen, y ap ba w 50 pousan de kantite w achte a. Pa egzanp, eskize, pa egzanp, si w annik antre nan yon plan. Ou achte, ou just investi 100 ou byen 70 dola, ou pa ap gen bonus nan. Men sou itilize link mwen an, w ap gen 50 pousan de 70 dola ap ba w. Sa vle di w ap gen 35 dola UPX an plis. Ok? Donk, w ap just klike sou sa. Jan m di an m pral bay avantaj. Poukisa m di achte 70 dola, 50 dola avan, 50 dola apre. a 20 dola aprè, an tou wap wap bezwen achte pou 100 140 dola ok 70 dola avan sa vle di 70 dola pa bliye se 50 dola a 20 dola wap kapab an de tan wap ka pranl wap klike sou sa w bezwen wap peye avèk crypto ok epi wap pran dash W ap pran li an Dash, etan done ke tranzaksyon Dash yo, yo vrèman fèb, e frè yo pou fees yo. E m pa, m panse e Gold, Elrond tou, men m pa, m pa itilize l, m itilize Dash pandan plizyè fwa. Ok, donk, apre sa y ap ba w yon adrès, w ap ka fè retrè a sou diferan exchange ki santralize, w ap ka voye Dash lan, epi y ap voye ekivalan an UPX pou ou, E nan nan mwens ke 5 minit. Ok. Pou ki sa m di achte e 70 dola UPX? Premyèman, se ke si w achte, pa egzanp, lè w achte, lè w gen stati Uplander a, gen yon, gen yon, yon pri, e, kòman m te ka di sa? Gen yon tarif de pri ke yo fikse ou ka achte teren. Pa egzanp, Ou ka jwenn teren nan 4 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil px. Ok, lò an plen de. Pa egzanp, men, dèk yo pase pro, e tarif minimum, byen, pri minimum pou gen yon teren, li kapab pa nan Pri m t ap di talè yo. Ok, sa vle di w al oblije achte yon teren ki pi wo pri. Ok, ki pi chè. Alò, objektif lan se itilize, an n di, montan mwen te di talè an pou fè 1 milyon

Wap jwenn teren ki, pa egzanp wap klike la, ok, ou gen yon sòt de, yon sòt de idantifyan ou kapab tou chanje li, ou kapab ale la ou chanje li, ok. Pa egzanp, ou gen dwa pran nenpòt nan sa yo, imaj nan sa yo. Ok. Donk, pou achte, donk, ou klike sou sa. Ok, li ka di w, li ka mennen w ki kote ou ka jwenn teren nan pa rapò avèk network ou. Ok. Konsa tou, ou gen dwa ale la. Ok pase m pap m pap bay tout ti detay nèt sinon video ap trè long ou ale la ou just pa egzanp ekri Los Angeles paske ou bezwen teren Los Angeles ok ou klike otomatikman fè sa. Ok Li mennen w Los Angeles Donk lè w rive Los Angeles w ale la kounya w al eseye chèche teren ki pre w kote w ye a Pa egzanp teren ki pi ba pri an e w ap wè gen teren ki liste an dola Pa egzanp e Lè w di 5 dola, 5 dola 94, se 10.000 UPX li ye. Donk, yon moun yon ap parèt la kòm strateji l, wè 5 dola, 5 dola piti, se pa yon pwoblèm pou 5 dola, alòske se 10.000 UPX. Bon, jiska prezan 10.000 UPX pa vo anyen, men an imajine token sa, y al fè IDO, ok, yo al fè IDO, yo ta fè IDO, jeneralman token e pwojè metaverse sa yo, se, se, se. Se dega yo fè lè yo liste. An plis ke li lou. Donk imajine w, an di token nan ta vin 0 pwen 10. Avèk 10 mil. Se kòm si w te gen mil dola. Ok? E kòm si w te achete an sa mil dola. Ou konprann? Donk pou le moman, 10 mil e pi sa pa anyen. Ou byen 5 dola li pa chè. Ou ta kapab di li pa chè. Donk pa bliye, pwojè a li sèlman Etazini e li nan kèlke eta Ozetazini. Sa vle di, li poko pa egzanp OVA ki nan mond lan, ok. E nou gen plizyè lòt pwojè Metaverse ki epapiye nan mond lan nèt. Bòt sa li menm, non sèlman li Etazini men li nan e kèlke eta. Pa egzanp la ou gen dwa chwazi, an di si m pral bay posib kòman ou kapab mete dola tou. Alò an di w ap chèche UPX,

Donk li ekstrèmman enteresan lè w achte yon teren epi l ap mine nan token nan pou ou. Ou ka ale w al gade pa egzanp teren an menm. Ok la nou gen imaj lan. Sa se espas teren ke m vle achte an. Ok li ba nou la li ba nou vi an. Ok. Donk ou wè tout bagay nèt. E kòm si ou nan ou nan yon mond reyèl. Sa ki nan mond reyèl la yo repòte l nan mond virtuel. Imajine w si m ta vle achte yon teren e Los Angeles kounya la e nou konn ki pwosesis sa kapab mande pou m al non sèlman pou mwen ta vwayaje petèt ale al gade teren men anpil kontrent but sou metaverse sa m ka achte teren nenpòt kote. Sa k bèl la, 2 espas ki kle pa egzanp an n di w achte Yon teren tou prè e White House, Mezon Blanch. Donk se bagay tèt chaje nèt. Ok, donk sa vle di, ou kapab revann teren sa an anpil kòb. Men kounya m si ke yo gentan pran l e pou m ta achte l fò m ta gen anpil kòb. Ok, donk ann kòmanse e nan teren sa yo. Ok, sa sa s on egzanp.

Ou wè si w ka jwenn 2 teren kote ki vo 5000 UPX. Sa di w ap demare avèk 20 teren kote w achte avèk token nan, UPX. Ok, w ap eseye vann chak teren sa yo 5 fwa plis. Sa vle di ou ta achte yo 5000, sa vle di w ap eseye vann yo 25000. Ok, sa vle di ou gen 20 pa 25000. ou gen 20 teren multiplié a 25 mil pri de vant lan, ou gentan gen 500 mil token. Ok, sa di tout teren yo pap vann an sèl kou, sa di ou fè a mezi yo teren ap vann, ou konprann, ou fè a mezi, pa egzanp jodi an la, m achte, m achte nenpòt, m achte 6 teren. Sa se account mwen. M achte 6 teren. Talè a gen yon moun, m kwè m t achte youn 4 mil, gen yon moun k achte li, bon m wè, m dwe te mete l 15 mil, gen yon moun k achte, gen yon moun k achte li, m kwè m te mete teren sa. Ou yo di m vann yon teren. M ta achte li New York, Staten Island. Bon m bay li pou pi a, apre sa lè m al gade floor price ozalantou de teren an, m wè se 20, 25, 30 mil. Donk yo kouri pran l nan men mwen. Donk sa vle di m dwe te mete li yon petèt yon 15 mil. Apre fees, m gen 13 mil ki vin jwenn mwen. Ok? Sa vle di m kwè m ta achte l nan 3 a 4 mil. Ok donk mete l 5 fwa plis. Ok bon mwen tounen ok la. Sa vle di ou deja gen 500 mil UPX. Kounya ou pral achte an dola. Ok. W ap di an egzanp w ap fè menm bagay la. W ap di ou bezwen 50 dola. UPX wap peye avèk PayPal. PayPal la lè w voye an dola, donk se dola, se usd an k ap vin jwenn ou. Ok, kounye a lè w mete usd an, se menm bagay la. M te di w ap eseye jwenn teren a 5000, sa vle di se yon pwojè pye kout pran devan pase flou pwaj sa ap ogmante o firamezi nan diferan eta, diferan vil, diferan zòn. Menm si pa egzanp pou w al eseye jwenn Pri, Kòmsi pou jwenn pri ki pi ba yo nan diferan zòn an menm tan oubyen eta an menm tan, ou zoume l. Ou zoume l anpil, apre sa ou klike la. L ap ba ou nan diferan, pa egzanp, mwen m te Los Angeles, li gen nan Bakersfield. Ok, sa vle di, nou wè 5 dola, sa vle di n ap jwenn yo teren ki ba pri de fason global nan diferan eta plis nap zoume l ok men fò nou rete etazini paske nou gen dwa chavire kanada oubyen meksik tou ok sa di sa e premye estrateji a dezyèm estrateji a n achte dola kounye a nou pral fè menm bagay la 5000 nan pa bliye 5 dola te ba n 10000 donk 5000 la vle di 2 pwen 5 dola sa vle di nap achte 20 teren a 2 pwen 5 dola ok

Teren ki pi chè li un peu difisil pase moun kap vin achte a lap gen moun byen antèdi kap vin chèche sak ra ok men plis moun yap vin chèche sak pi ba pri yo sa vle di toujou bat pou pou eseye jwenn token ki pi ba pri yo alò teren ki pi ba pri yo pou kapab vann yo a un pri ki pa twò egzòtan tou.

25 dola, sa vle di le doub. Ok, m pa konn si nou konprann. Ou gen 26 teren, ou achte yo avèk, an n di ou achte yo a 5 dola. 5 dola ba w dimiltipliye x, ou achte yo a 5 dola kounya. Avan ou te achte yo 2.5, kounya ou achte yo a 5 dola. Kounya ou al vann yo doub fwa tou. Talè ou te vann yo 13 dola, kounya ou al vann yo 26 dola. Kounya 26 pa 26. Li gentan ba w 676 dola. 676 dola sa, ou kapab, e kounye a la lè w fin genyen l, ou kapab achte UPX avè l. Kòman w kapab achte UPX avè l? An n di pri UPX sa rete konsa, ok, se yon bagay pou n ta kouri avè l avan ke token nan gentan sou mache a pou l pa ogmante. E m konseye nou achte l tou avan tou l vin sou mache a. Pa egzanp, kounye a li, pa rapò avèk kantite yo bay a pri, a pri yo mete yo, sa vle di li vo 0.001. Donk a 676 dola, ou genyen 676 mil UPX. Pa bliye UPX talè yo, yo te gentan ba w 500 mil, kounye a ou vin fè 676 mil plis 500 mil. Ok. E kòm si w vin gen 1 milyon UPX. Kounya a 1 milyon UPX, token sa vin sou mache a li 10 santim. A 10 santim sèlman ou gentan gen omwen 100 mil dola. Ok, ale vwa l ta rive an dola. 50 santim bon pou 0.10 santim bon pou 50 santim bon pou 1 dola bon nèt. Ok. Sa di son strateji rapid e konkrè. Sa di la. E metavès sa li poko nan tout etazini. Etazini selman li li poko nan tout eta yo li nan kelke eta. E gen eta ki gentan sold out pa egzanp gen eta se nan men moun ou oblije wal achte teren pa egzanp M pa raple m egzakteman non men m kwe dèke nou enskri yap ba nou eta kote ke ki sold out yo sa vle di nou pap ka al achte tè

Se lè w plende w ap ka achte nan marketplace la, w ap ka achte nan men moun, oubyen w ap ka achte, w ap ka vann. Men lè w ke viziteur, y ap pèmèt ou mèt. Sa vle di, e pou w mèt lan, fòk se nan yon eta ki gen, ki kote ki gen teren lib. Ok, donk, e gen plizyè eta ki sold out deja, sa vle di, e pa gen teren lib, fò yon uplender pou ka al achte teren nan men moun, nan eta sa yo. Sa vle di, o fur et a mesure, eta, dènye eta yo ajoute yo, y ap, y ap achte teren, y ap foul, y ap toujou ajoute eta o fur a mesure. M espere ke yo, yo, yo, y ap ouvè kad la, e, e, pa sèlman Etazini, men tout otèl Etazini son atou, sa vle di yon moun ka gentan fè anpil kòb avèk pwojè sa, ok. Donk, e, son pwojè ki, ki vrèman ekstraòdinè, ou, kòmsi ki, Ou pa tande bri de li. Gen plizyè pwojè Metaverse ki ekstraòdinè tankou Stephen, pwojè Move to Earn yo. Men sa li menm, sa poko soti, sa poko nan lari. Sa vle di, se jan de pwojè pou nou trè enterese avè yo. Pandan yo poko nan lari konsa, epi n ap pwofite de yo, nou gentan akimile yon valè kòb ladan yo, epi lè yo soti, lè pwojè yo soti, epi nou benefisye de yo. Yon lòt strateji ankò, nou kapab toujou akimile plis dola. Paske mwen etone ke pa rapò avèk wòl ki gentan gen nan bagay sa, pa egzanp gen moun, pa etone gen moun ki gen konbyen milyon token, donk imajine token sa menm 10 cents, moun nan gen 50 milyon. Pa bli yo bay posibilite yon moun ka direktè egzekitif avèk 48 milyon. Donk a 10 santim se 4.8 milyon dola. Donk imajine w, 4 pwen 1 dola yon moun soti. Donk, m pa konn si yo pa pral mete de baryè nan sans pou moun pa ka widjwa w tout token yo dan kou pa rapò avèk kantite w genyen. Yo gendwa di w, ok se 10 pousan, se 25 pousan chak mwa. Sa vle di, mete, bon menm an dola tou m panse. Donk e. Sa vle di, y ap toujou met yon ti baryè kanmenm pou pwojè a pa tou al donk e petèt apre a di yo ou konprann lè l sou mache a, lè l sou makètples la. Donk, e sa ki enpòtan se ke akimile le plis dpx nou kapab posib. E jan m di nou an, pri an li parèt 0.01 la, 0.001. Donk,

Ou vin yon pro, sa vle di ou pral jwenn, ou gen dwa flou pwa Ethereum wap ka achte yo yap pi chè. Sa vle di yo gen dwa 100 mil, yo gen dwa plis ke 50 mil. Sa vle di achte mwens ke 100 mil UPX pou nou ka gentan gen teren kap kap kap kap kòman m te ka di sa, k ap pwodui token pou nou, epi kote ke nou ka akimile pwofi. Pa egzanp, si n achte, nan egzanp ke m te bay la, si n achte 20 teren, menm lè, lè nou fin vann yo, n pase nan pwo, men n te gentan gon kantite teren k ap, k ap ba nou kòb lan. Men si otomatikman n antre nan, nan pwo, A 100 mil, nou gen dwa pa ka gen 20 teren. Ann di, depandamman pase floor price pou an gen dwa pi wo. Sa vle di ou gen dwa gen mwens teren. E w ap achte yo pi chè. Paske w ap achte yo pi chè. Donk, m espere nou konprann sa. Sa vle di, li prefere ke nou pa sou Uplander. Avèk 70 mil UPX, nou gentan. achte 20 teren, nou revann yo epi nan revant nan kòb kap antre yo, nap deja pase pou, epi de la etan ka achte teren epi nou revann yo yon ti jan. Menm lè n achte, n achte yo pi wo, men nap vann yon ti jan pi wo tou, men n te gentan gen 20 teren an deja ki ba nou, ki jenere plis UPX pa rapò avèk sa n te depoze an. Ok. Donk, e m pa kwè m, e pou lenstan m panse m di ase de. de pi de Uplander donk e pou pou pou tè ke teren ke n posede yo nap wè yo la ok lòt bagay li tou gen mesaj lè gen acha k fèt ok nap resevwa mesaj gen gen sa se lidè moun ki lidè nan nan nan pwojè an ok sa se setting sa se kote nou ka logout nou ka wè pwofil nou ti detay sa yo nou nou kapab ale e fè rechèch sou yo de pa nou menm ok challenge yo etc donk e m panse m di nou lesansyèl m panse ap gen video swit de projè sa e sitou lè l prale sou mache a m panse m di nou lesansyèl e tout sa n ap bezwen ok donk e upx ke teren ke n gen yo ap ba nou y ap parèt la pa egzanp Humm si m ale nan pa m nan la. Chak 3 zè gen yon kantite y ap ba nou. Nan pa rapò avèk teren ke n genyen yo k ap pwodui px pou nou chak jou. Ok. N ap ka klem yo la. Otomatikman lè an fini apre 23 minit w ap annik klike. W ap wè tou monte la konsa. Px an monte la. Ou klike epi w ap wè y ap kouri nan walèt la konsa. Ok. Donk m panse m di nou ase. Donk nou ka deplase, nou ka fè sa nou vle, nou ka zoome, ok, nou ka retire nan zoom nan tou pou nou ka gen yon ide de plis e de kòm te ka di sa, plis eta yo pou nou ka jwenn e posibilite jwenn sa k ba pri yo. Ok, donk yon sant de teknisite ale sou Oplin, li size referral link lan epi n ap kapab pwofite de pwojè a. Alò, se se te yon plezi, m panse jan m di nou an, m di nou ase, pou nou avanse nan pwojè sa avèk strateji ke mwen ba nou an.